Saw dim la komsi bagay serye mabenn gen madanm li gen pitit Saw dim la Komsi e manti marven te banm nan lèl te dim li fè aksidan an Ou pa fèm sezi Li fè w banm manti Kisa.
Ya. Oh, msye te si sa mwen menm avè w ki konnen wi la. Avè zanmi m la tou, malerezman li pa vle pou m di sa men m pa ka pa ka sipòte ankò. M pa konn sa m fè ankò la non tèlman m sezi.

M ap aprann de ou men m ap pale ansanm avè w. Ou sanble w apresye misye anpil men majinè w. Paske jan m wè w la a m santi w damou misye anpil. Ou pa bezwen ba tèt ou pwoblèm. Lavi pa fini bon. M kwè Bondye ap toujou voye yon moun sou ou tou ki pa tankou Marvin. Ki yon moun ki ap konprann ou ki p ap blofe w.

Ebyen ok Dakò mèsi anpil wi pou Dakò pa gen pwoblèm Mezanmi Ebyen ok M pa ka pa sezi m pa ka pa sezi pitit pou nouvèl sa a m sezi Mèsi anpil ti Lewa.

Tchau. Sa sa kisa lap dim la. Bagay serye tine wap pale la. Ou gen pou wè paske yo tande pral pati a wi. Koman ayisyen ye konsa. Kounya li rele m wi poul banm manti de marven. Map di marven sa. M pap di marven eli non. Men map metel okouran. Zanmil yo pa bon moun vre. Kounya la yo pa jwenn moun ki pou jere yo byen jere ki pou okipe yo ki pou pran swen yo gen pou wè madanm yo menm manje yo pap fè ba yo yo wè map voye ti kòb bay malere a malere a gen pou vin jwenn mwen kounya la tande yo relem la yo ranje konbinezon tande gwosè manti yap banm de malere a.

Si l te vle pou nou menm, pou mwen menm m pa t di dam lan sa, m ta jis jere nou. Imajine w, yon kòb tonbe, m kite travay mwen, m al resevwa kòb la pou li. Se pa jere menn, li ta di m, a ou te peye moto menn, pran sa menn, met sa nan pòch ou menn, m son dlo aprè menn, misye pran kòb la e se konbayiyay pa avè l.

Ti vin konnen se e de moun ki damou fre wè mete wè mete divizyon nan relasyon yo pou konn sa ki efè sa ka fè nan li menm misye ka menm tire w pou sa menm. Mwen tande sa w di a men inosan doge men bondye ap toujou kanpe avm pou sam fè a menm. Sa vle di mwen m pa konsa menm m pa konsa m gon janm ye menm m pa.

Lò m ap vit nan nwa kòm m te ka di sa e lò vle nan nwa menn ou menm ou nan nwa tou menn menm jis mete moun nan nan klète kounye a ou nan non monchè se pa sa men ban m di w m konprann sa w vle di a sa vle di vrèman sa misye fè a li pa byen fèt misye fè anpil bagay ki pa bon li bay fi a manti youn Li ban nou manti li blo nou 2 sal fè a pa bon ditou m dakò avèw sa w di a pa bon se vre men men si ou bay verite a twò twò brèf men ou bay ou te ka dwa met moun nan premye t kontwòl oubyen poze poze moun nan kesyon ou konprann. Gade imajine w kijan lap fè konnen eske l gon moun kap viv isi se nou minm kap viv avèl abe si mave konnen la se ou k pral dil Non bon dja. Lè misye vini yap mande oh sak rele madanm mwen mennaj mwen ah mwen pa konnen. Men si w ap pale konsa ou pral di a se mwen k rele l. A mwen pa konnen ou pa konnen jis moun nan si fi a an aksyon li pral mete l li pral vini ba se lè sa l pral di tout papi cheri an apre l ka mande enfòmasyon de èske w gen madanm èske w gen pitit bay sa yo lè l wè m ap fen wè moun nan ap

Pa janm tande nèg yo sak pase men batay ti miwa pa tande nèmo waw sak pase mesye yo la men nan ki sitès la wi men sak pase mesye yo la men nan ki sitès la wi men fòk mwen rele madanm mwen pou wè sak pase.